Nou vle di mèsi a tout nouvo fidèl abòne nou yo, nou di w mèsi paske w te pran le swen ke w te gade videyo nou yo, ou te ban nou ti lak, ou te pataje yo, nou vrèman apresye sa. E ou menm ki poko abòne a chanèl sa, sa w ap tann? M ap ankouraje w fè sa, nou pa ap regrèt, kòm nou konnen motif chanèl la deja, nou la pou nou grandi moun spirityèlman, pou nou ede w nan le fwaye, ok, sitou nou konnen konsèy familyal yo, li bon pou nou, nou bezwen yo, paske on apprend à tout. Taj on moun pa janm fin konnen ok se sa fè nou kreye chanèl sa pou nou ede zanmi nou yo pou nou pataje dè zide epi pou nou baw kèk konsèy ok sijè nou pral pale jodi an kisa nou pral pale ok kòman pou fè pitit ou zanmi ou ok ou pa ka gen pitit ou sitou nou menm paran yo lè nou gen timoun nou toujou vle fè timoun yo pè nou ok fòk nou fè timoun yo zanmi nou paske avan tou timoun yo sipoze zanmi nou avan ke yo al zanmi. moun nan lari avan ke yal zanmi moun deyò. Gen yon seri de paran yo tèlman gen yon karaktè ki su, menm si timoun nan gon bagay kap travèse l, yo pa bay timoun nan le swen pou li ta pale avè yo, pou li ta kominike avè yo. Ò ke paran an ta sipoze youn nan zanmi fidèl e konfyan ke timoun nan li ka fè konfyans pou li di yon bagay. Si ou gen pitit ou, ou pa alèz avè l, ou konn sak pral rive alavni, ou. Ou voyel al echek. Paske lè sa ou konn sak pral pase, li pral deyò a, li pral dèyè yon zanmi ki pou bal konsèy. E zanmi kap bal konsèy la dèfwa, li konn ap bal move konsèy pou l lagel nan tou. Sitou, moun nan gen dwa pata renmen wè pitit ou ap avanse, li pata renmen wè pitit ou ap fè pwogrè. Se pa tout moun ki ta renmen wè pitit ou ap fè pwogrè. Se pa tout moun. ki nan wè w nan pozisyon, ki ta renmen wè w nan pozisyon. Kòm si li ta toujou atenn malè pou ou, menm jan li tou, li menm tou li ta toujou atenn malè pou pitit ou. Lè nou gen pitit nou, se pou nou fè pitit nou zanmi nou. Dayè, se premye moun ki ta sipoze zanmi ti moun nan se paran yo. Paske le pli souvan, nou konnen nou toujou di, edikasyon li kòmanse dè lanfans. Sa vle di depi nan bèso. Ou leve ti moun nan yon fason, Si w leve yon timoun nan lank yon fason, ou pa mande l pou l pèkmèl. Lè m di pèkmèl, pou l nan zanmi adwat agoch. Men atlis ou fòme l, ou aprann li sa k gen nan lavi. Dèfwa nou konn di konsa nou pèdi yon seri de bagay devan timoun yo. Depi w gen timoun ki kòmanse nan kenz, trèz, kenz, sèz an, li kòmanse gen konprann, gen bagay ou ka pataje ak timoun nan. Paske ou pral pè pale l pandansetan lè li lekòl la, li gen yon seri de zanmi k ap esplike yon seri de bòn bagay ke li menm li pa t menm konnen. Se kounye a li pral aprann bezwen konnen yo. Ou menm etanke paran, devwa ou se pou w gentan fè timoun sa a, fè l zanmi w e pou w eksplike l sa k gen nan lavi. Men ki sa ki bon lè w fè, lè w fè tèl chemen, men ki sa ki abouti avè l, men ki kote w ka echwe si w pa tann lè w, men sa k ka rive w. Fòk ou pale a timoun nan, fòk ou trè ouvèt a timoun nan. Pa di paske, o, si m al pale konsa a timoun nan, se timoun li ye, sa l konnen. Non! Non! Non! Non! Pi gwo erè nou ka fè. Timoun yo se pou nou kominike avè yo. Fòk nou trè kominikatif. Fòk nou alèz a pitit nou. Sitou lè yo kòmanse nan laj adolesan, yo pral aple pou yo fòme. Lè sa, lè yo vin ap fòme konsa, gon seri de bagay, se pa kou timoun nan fòme, gon seri de bagay ou pral di l. Li gen ta twò ta. Se depi. Depi timoun nan kòmanse kòmanse gen ti konprann li, 12, 13, 14 an, ou ka kòmanse fè ti pale avè l. Ou ka kòmanse montre l yon chemen, yon seri de bagay ou di l men ki avantaj ki genyen, men ki enkonvenyan ki genyen nan lavi, men ki dezavantaj ki genyen si w fè tèl bagay. Ok? Ou pale a timoun nan. E dayè tou, lè ou fè timoun nan zanmi w, se pa ke timoun nan p ap respekte w. Okontrè! Pandan ti moun nan zanmi w lan, li gen ou toujou kenbe l nòmalman yon fason pou kenbe l wi. Lè m di w sa, edikasyon an se pou l fèt. Paske kon di jan nòmalman edikasyon ti moun nan kòmanse dè lanfans. Ou konprann? Sa vle di, depi nan bèso ti moun nan, ou fòme pitit ou pou l pa leve nenpòt ki jan, pou l pa leve tankou moun lari, pou l pa weyewe. Ok? Pou l gen yon krentif pou demen e pou l vin yon moun kòmsi m ta di w, pou l vin E pa ke ou leve timoun nan yon fason, ou pa leve l kòm si pou di l, e, o, kòm si pou l ra, ou pa leve l pou l rayi moun, ou pa leve l kòm si pou l pran plas siperyè a moun, men ou ba l yon limit, ou ba l yon nivo, ou ba l yon tip, pase gon fason ou leve timoun nan, li konnen gen tip de moun ke l pa ka frekante nan vi l, ok, li konnen tip de moun sa yo, yo pa p mennen li nan bonè, se nan echèk y ap mete li, se nan chemen pèdi y ap mete li, se sa k fè, lè ou gen timoun ou, se pou w trè. trè kominikatif a pitit ou, fòk ou trè open a pitit ou. Fòk ou toujou, lè timoun nan sot lekòl, se pou di, o cheri, kòman jounen an lekòl la te ye jodi an? Ki sa k te diskite nan kou an jodi an? Ok? Epi lè timoun nan kòmanse gran, li nan 16, 17 an, pa pran pòz kòm si ou pè pale avè l, w ap di m, o, pa di m ou pa gen entèl k ap pale avè w non, ou kòmanse gen zanmi k ap pale avè w, se la ou pral ouvri avè l, ou pral di l konsa, cheri men sa k gen nan lavi, ok? Li toujou bon si ou ta tann, paske nou konnen ke. Le pli souvan lè nou nan laj adolisan, nou nan laj foli, nou vle eseye, nou vle konnen, nou vle goute. Sa vle di, ou eksplike l de A a Zèd sa k gen nan lavi, paske ou pase lavi tou. Sa vle di, ou menm tou, sitou lè ou se yon manman, ki m te ka di yon manman ki, manman ki leve timoun yo pèsonèl yo, pou kont yo. Sa vle di, Monoparantal yo, timoun monoparantal yo. Si w gon pitit, se nòmal fò trè trè, fò trè trè, m te ka di, fò trè alèz a pitit ou, fò pale avè l, paske ou evesti tout ou menm nan pitit ou, demen si Dye ve, ou menm tou echèk ke w pran nan lavi w pa ta renmen pou pitit ou konnen l. Se sa fè m ap ankouraje nou, fè timoun yo zanmi nou, paske lè m di nou edikasyon li kòmanse dè le bèso, depi timoun nan kòmanse nan laj. Li kòmanse konprann se pou fè dyalòg a pitit ou. Depi timoun nan rive nan laj fòme se pou pale l de lavi. Se pou di l sa k gen nan lavi pou l pa pran echèk demen, pou l pa al tonbe nan tou, pou l pa suiv yon seri de zanmi epi pou timoun nan pa vin devaye. Pase gen de lè timoun nan vin rive ou tann twò ta li gentan dekontwole nan men w, ou vin pa gen kontwòl li ankò. M swete ti videyo sa te itil. Si w te renmen ti videyo sa, m ap ankouraje w ban m yon lak, pataje l avèk yon lòt zanmi w pou li ka tande menm konsèy w ap tande a e benefisye menm si wap benefisye a ke Bondye beniw mwen renmen nou anpil se te zanmi nou Miss Herby GPO e a la pwochèn babay pou yon lòt pwochèn video.